Map gon nèg isit la nan moman ou pa la pou ki jerem pou m ka foubi lè m anvi foubi paske ou gentan gate m cheri. Map manje yon ti vyann. Sa kap fèt sa kap fèt team Michel team Junior kòman nou ye mes amours vwa pa bon. M swete nou tout anfòm. M pa ouvè gagann mwen, dayè moun pral kwè Clara la. Kòmsi m panse moun nan dòmi nan lòt kote. M swete nou tout anfòm cheri m yo benediksyon avèk nou tout. M ap di mèsi avèk tout abòne m yo menm ki toujou ap like, kòmante, pataje tout jan ba nou love la nou vrèman renmen sa e ou menm tou ki pral antre nan fanmi an aprè lè w fin gade videyo sa mèsi. Nou chak jou ap voye m al prank Junior alyas papa sanwont nou te di m prank li nan telefòn so nou konnen m pa renmen bay pil detay se kòman prank lan pral pati m pral di Junior m pa nan anvi nan bagay relasyon long distans li pa bon pou mwen sa son ti kote ok. Humm bon rete branche pou nal enjoy. Sa a pa telefòn mwen sa se telefòn ti seum. Se pou la premye fwa m pral relel sou telefòn sa. Kòm Junior te deja konnen telefòn mwen gen pwoblèm chajè. M pa gen chajè, chajè telefòn mwen gate. Gate vre wi. Al relel la. Map metel sou speaker. Epi map di m pap ka relel sou call video. Ok.

Gade valè mennaj ti sèm nan gen mesye ooh. Li gen anpil mennaj wi. Pou byen di nou timoun son chans m pral pran. Nou konn Junior malen men fason m pral pale a m kwè li ka m ka konvenk li kanmenm. Sèlman rete branche ok.

Alo. Michel wi. Nimewo Nini e m di Nini. Nimewo Mirlande. Bon telefòn mwen an gen pwoblèm, telefòn mwen an mouri nèt. Li etè nèt li mouri. Anfom wi gras a Dye ou menm koman nwit ou te ye. Evre. Ou apèn leve wi pa vre? Paske m tap eseye rele w deja m pat jwenn ou. Ah bon m pa bezwen mande si w gentan manje si w di w al bwose dan. Ebyen m mèt rele w apre oubyen? Yon bagay m bezwen pale ansanm avèk ou wi kòm ou di w al bwose dan w. Mwen pale e tan gen men. M pa gen anyen nan pou byen di. Yon bagay m bezwen pale ansanm avèk ou nan moman timoun yo pa la y al lekòl la. M t ap tou pwofite okazyon an. An pale la, pale non cheri m ap tande w wi. M pa konnen e sa k fè m pa konnen si w pral fè yon bagay sa k fè m di w si w vle ban m rele w aprè m vle pou w pou ban m pou w prete m atansyon. Pou ka byen tande sa map di paske m pa vle ap pale pou m pale an ven ou konnen m pa renmen pèdi tan. Bon m tande tchout tchout dlo ap bagay ou di m mèt pale Junior. Ok. Koman? Ebyen dakò.

Ebyen cheri, m di w m bezwen bay avan timoun yo vini. Sa vle di men 2 minit sa menm e deja detente dat sa. Ebyen dakò. Wi, m tande w wi. Ya Junior, tande m byen wi. Ou sonje Ou sonje nan lò ta pral lò ta pral e lò ta pral e a m te pale ansanm avèk ou m te di ou e m pa twò renmen di ou di ou pral rete lòt bò a ou sonje m t ap di w bagay konsa. Lè m byen panse, vrèman vre m pa konnen ki lè mwen menm m ka ateri sou ou, konbyen tan sa ap dire e ou menm tou konbyen m bezwen di ki lè. Sa kapab pran dezan, bon m pa konnen sa kapab pran dizan tou. Ou konprann? Nan lè m byen panse, ou s on jèn gason, m s on jèn fi. Ou konprann? Menm ke nou gen anpil tan ansanm vrèman, m pa ta renmen sa ta fini konsa. M wè relasyon long distans mwen menm ansanm avèk ou, sa p ap ka mache nan sans sa. Li pap ka ma, sa pap ka mache. Ou konprann? Paske ou nan yon lòt peyi, ou pa konn pou ki, ki, ou pa konn ki lè nap ka wè. Ou konprann? Mwen menm tou. Hein? Bon menm ke m te ka di ou menm, ou te ka banm pawòl, wap banm, wap banm may, wap blofe m, wap di a, o ou konnen, a cheri m sonje w e sèl ou m genyen. Allo? Sak pase apel sa. Allo ou la? Yeah kounya m tande w mwen pale. Yeah mwen di w konsa menm ke w te ka di wap blofe ou te ka di a cheri ou konnen se sèl ou menm m genyen map tann ou m pa janm di e pa vre ou pap janm fè sa vre kounye a lè w ale a la ou sou konbyen plumen la mwen menm la se mwen kap peye konsekans lan fi la nasi preske pran pran pran fou. Mwen, imajine w m s on jèn fi, m pa abitye avèk bagay long distans lan, ou konprann? M abitye dòmi avèk nèg mwen dèyè do m le swa, le maten, pou bagay la frape dèyè m epi pou man m e konsa m abitye men m pap santi m pa santi m alèz e l pa bon pou mwen tou antanke yon jèn fi. Bon granmoun ki granmoun kounye a pa ka. Pap janm ka fè tout tan sa yo san gou pou m pa gen okenn espwa m pa konn kilè m pa konn ki dat pou sèlman ap di m tann tann tann ou konprann m pap ka m pap ka nan bagay relasyon long distans lan sa byen regrèt mwen se konsa m pat vle vin sou ou konsa non kanmenm m ka m panse ou ka pran m pou m pa konnen kòman ou ka pran m mwen menm m jis vin dirèk ansanm avèk ou ou konprann. Epa pa ka rete Kòman w di, kòman w di an? Epa yo pa anvi di bagay la mo pèdi mo a. Ki kisa kisa kisa m t anvi di a? Kisa l ye la Junior? Sa w di a menm? Kisa, m pa di anyen non, mwen di w konsa m pa konn kòman w ka pran sa e sa m di w menm ou di konsa w ka pran m pou yon bouzen kòman sa m fè bouzen sou ou? Hein? Bon e ou k di a fò, ou di map, map, sa kòman sak pase m nan, m jis baw verite, m mete w alèz.

Pou pa di ah gade gade sal fè gade sesi hein m tou met ou alèz m di w m paka nan relasyon long distans e sam di w. Epi sam di w nan paka a paka e chanje de afè bagay ou bezwen lòt fiti pou timoun yo timoun yo pa gen anyen pou yo wè nan sa ou konprann. M konnen anpil nou menm laplipa gason ayisyen depi wè nou pa nan vi fanm nan vi fanm nan ankò nou tou pa nan vi timoun yo sa pa gen okenn rapò. Tande, kòman ou sot di an? Ou pa ki sa? Ou pa tap gen ankò, si ou pa gen 2 mwa, ou pa tap gen ankò. Hein, ou pa tap gen ankò. Ou dim tann, m pa gen pwoblèm a tann nan non e konn pou konbyen pou konbyen tan e sak pwoblèm nan pou konbyen tan hein Kòman m fè pa konn m pa bezwen konnen an Junior ok map map di w ann fon bagay ki trè senp ann fon bagay ki trè senp wap tande m Ok. M Kòm ou di m tann, m pa konn pou ki rezon, si se vle, m pa konn sa k nan tèt ou, si se renmen ou ta ou ou pa ta renmen kòmsi relasyon nou fini konsa paske nou gentan abitye, ou konprann, nou gentan alèz. Mwen menm tou m pa t vle l konsa tou. M pa t vle l konsa. Franchman, lavi. Ebyen, men sa m ap fè, m ap m ap gen yon ti mennaj toujou, m ap gen yon ti mennaj, epi kou kou bagay lan pre, m a lese sa, epi n ap kontinye relasyon nou, n ap kontinye vi nou jan nou te konn fè l lan. Mwen di w konsa, m ap gen yon nèg isit la nan moman ou pa la pou ki jere m, pou m ka foubi lè m anvi foubi paske ou gentan gate m cheri. Epi kou fin kou regle bagay yo pou mwen. Epi map lèse sa epi nap kontinye relasyon nou Map kite a lòt nèg la nap kontinye relasyon nou Menm jan nou te ye avan Esam diw Ki trè senp Kòman ki kaka map pale a Kòman? Bouch madanm li menm ap di kaka sa yo la menm. Koman pou bouch mwen tranble a junior poukisa pou bouch mwen tranble a ou genlè junior ou konn anvi ou pa konn lè e mwen mwen m konn wè e e e m konn wè medam yo ap plenyen sou stati yo de afè relasyon long distans m te konn ap ri yo e kounya m konprann yo wi medam yo konn rete on pwen pou yo jape E kounya m konprann yo m wè sa yap andire wi. Evre nèva dous non nèva dous e bagay pou ki fèm tonbe kouri nan tout lari a wi ou ta renmen sa pou mwen hein. Kòman sa poum fè piman. Piman a spageti m manjel wi m gen piman wi mè wi m gen piman. Kòman ou di an? Wè wè wè kòman ou reponn an si se grate l grate m pou m debouchon piman pou m lage nan bouboun mwen Ara aa wè ou pap janm konprann mwen ou pap janm konprann mwen en en an e konsa ou e ou menm lò lò gen yon vye sa w fè yon piman pou w debouche lage sou sou sou sou afè ou en. Pou pa ka rete eh, pou pa ka rete, sa vle di ou pa janm, ou pa janm nan eh pandan w lòt bò a. Ou kwè m kwè w. Nan ki sa m ye a? Eh ou pou di m. An, chak jou w pa la avè m, sa ka pa, sa ka enpeche w, m fin, nou fin pale, eh pou al, w al gaye pa yo. Antouka mwen, bon, sa se ou menm, sa se ou menm, mwen m ap pale w pou mwen menm. Mwen di w mwen menm, m p ap kapab, m p ap kapab. Map tande w wi. Wap anpeche m pale? Ebyen menm jan w ka panse pou mwen, m ka panse menm bagay la pou ou tou. Kòm dayè w gentan di l deja, pase sa w di an, se paske w gentan gen panse a nan tèt ou ki fè w vin avè l men. Wi, e panse m tap panse sa a menm e sak fè m vin di w sa, si m pat gen panse a m pa tap janm vin di w sa. Epi tanpri pa al pale bagay sa a fanm ou, m pa konn si w gen moun kote w la, pa al pale bagay sa a fanm ou yo pa di yo depi lò te la m te konn ap kouche a nèg sou ou non silvouplè. Anmeyy Ford Ford di yo sa se bagay bouzen men sam pral fè sa poum fè pou yo yo paka antre vin kalem. E raz e raz ou rele sa? E raz ou rele sa? Bon Junior, met ou nan plas antanke fanm. Ou te vle kòmsi pou lòt bò pou m ap ba w bèl ti pawòl pou 1. Bon map baw bèl ti pawòl, kakòw toutan epi m gon lòt nèg la kap bay, mwen mete w alèz, pouki w pa asepte? Lè fini a bagay voye videyo sa ap bay ouvri fè DJ, menm bagay sa m bouke avèl. Map gade bagay la nan kòl videyo m paka manyen l, mwen m anvi manyen bagay la, m anvi ap karese l epi m anvi l mwen m pap kapab cheri, m pap kapab. Sa ka rive wi, sa ka rive koul bala m anvi karese l chak jou wi sa ka rive wi ou pa konn wè dèfwa manje a la vant ou pa grangou kou razè ou santi ou ta manje ou vin ou grangou ebyen konsa m santi m la cheri wi konsa m santi m. M pa si m pa kache di w sa m pa ka tann non cheri si w ta tande yon bri yo di w mi yo di w m sesi m se la ou pap ka di w pat konnen paske m mete w alèz m pa ka tann vre non m pa ka tann si se kisa sa w di an m pa tande sa w di an non. Kisa kisa m anvi fè a? M pa anvi fè anyen non, m jis esplike w kòman m santi m e m di w m pap ka rete map jere yon relasyon long distans chak jou pou map gade w nan telefòn, nan videyo kòl, m di w sa. E raz pou ta rele sa wi, e raz pou ta rele sa. M tande junior ki zanmi pou ki ta pran tèt mwen yon ti bebe m ye m pa konn ebyen mezanmi sa ebyen ou paske di e zanmi an k met sanzasyon an nan mwen e zanmi an k fè m anvi an en ki bagay zanmi sa wap pale m la en. Konbyen fwa w tande yon moun anvi li vide piman nan devanl epi w tande anvi an pase. Sa se pa yon mwen bagay ti komik wap bay la sa pa gade m tande mwen mwen di w sa deja bagay piman nan e konsa pou w ta panse l paske w pa nan mwen menm hein ou pa nan mwen menm e konsa pou w ta panse l.

Ou di m san prestij. Kòman m san prestij la? Kòman m san prestij la? Ou kwè san prestij ou t ap di? San CV nòb ou t ap di? Imajine ou pa ka, ou pa ka, ou pa ka ok. Jinyò, Se imen wi m ye. Fò w konnen lachè fèb. Imen m ye. Hein? Fok ou fok ou nen sa fok fok fok mete w nan plas pou kon e e pa konsa pou panse l che ou pa dwe wè pou tèt ou sèlman. M di w pa vle panse pou ou pa dwe panse pou tèt ou sèlman m di w panse avè m tou en dayè m son jèn fon jèn fanm mwen menm granmoun ki granmoun yo pap rete kon pou yo rete san yo san yo san yo pa plumen ki granmoun ki pral rete nan tan sa pou fon pil tan san gason en.

Pou m rele w avèk yon desizyon? Kòman w t ap fout m yon sèl kalòt pou rache douz dan nan dyòl? Ebyen si w ta devan m, m pa t ap janm oze m pou m di w yon bagay konsa Jinyò. Men w devan m pou m ta di w m pral kite w. Bon e paske m di w m gen mari m pa la, m pa nan bagay long distans. Sa pa t ap janm repete. Hein? Ou tap rache 12 dan 12 dan nan bouch ou tap voyem tòti antouka frèm son prank m tap fè sou ou on prank m tap fè sou ou Kòman?

Koman ki etansyon m nan? M pa gen okenn etansyon non. Ou pa gen okenn etansyon e fokin prank sa ou vin fè sou mwen? Sa vle di m gen yon etansyon ou gen yon lòt nèg? E wap wè m se kè a cheri? Ou di si l grate m pran dra paske ou vide ladan, vide l nan tout twou a, li pap soti. Wouyy map mouri Antouka frèm son son ti prank m tap fè sou ou e konsa m te ka fè l sou ou m vin m konnen w male Ou pap di Team Michel? Epa kipe nan figi maledve. Ou pi raz ou di mal vide piman nan bouboun mwen se konsa gen kè di. Wouyy de m voye ti tèt mwen kale a konsa ma rele marim. Apre m arele w. Lè pou sa wa di w gon bagay pou di m la, di apre m arele w. Kounye a wa joure m dèyè kamera. Modpas mwen te sou ti bagay sa detanzantan. Kiyès m pa gen okenn entansyon frè m tanpri m pran wi. Evre.